Kòmandan Guy Philippe anonse, ebyen peyi a pral bloke anwo pap moute anba pap desann. Nan moman sila nap pale la, anben kote ke nou wè e Arab la, be mesye a ki kòmanse ap mobilize e lèm di w sa e yap mobilize seryezman, anben kote pèp la yo menm yo deside pou yo kapab fon pote boure la anben sou nèg Pòtoprens. E sèt fwa si e avyon. ebyen kòmanse ap debake nan okay anben anpil biyè ap achte mezanmi anben pou kapab vin bay ayiti yon dezyèm endepandans si se mwen kap diw ou pap kwè jodia pa bliye jodia 3 desanm 2024 esizem 2025 jodia 3 desanm 2025 pwan tichèz ban nou chita paske vwa pèp ayiti deja la pou enfòmew nou deja gen moun se maki kanpe Moun Gonayiv di y ap rantre nan batay la e wè pa wè, e tout kote nan kat kwen l e m te ka di peyi Dayiti, 10 depatman yo deja trè trè trè motive e sèt fwa si nou pral gen yon batay paske Guy Philippe deja pran alarelèv epi gen plizyè ajan bsap ki ta deja pwè pou yo rantre nan jwèt la. Se gwo koze wi mezanmi antouka sa k pral pase an de peyi a ebyen e CPT a pwal jwenn bouchon e watò paske e pa. Dat yo nan sistè yo yo nan pouvwa a yo di yo kite pouvwa yo pa tande men pouki w ale la madam la sosyete ou pa mande eleman de fòmasyon depi ou la wap jwenn tout detay pwan ti sèz ba w moute volim reseptò la mande vwazinaj vin tande bon jan eleman de fòmasyon paske ebyen Guy Philippe deja anonse la koulè Guy Philippe deja trè trè trè motive nan sa kap pase anndan peyi a ou pa mande m ede bann enfòmasyon mouvman revolisyon kèlkeswa kote w ye pa ezite kite yon like pou di viv mouvman revolisyon Guy Philippe ap pwone a komisè Jean Ernest Muscadin mesye deja la ebyen pou kò li la gran sud la se pa de lòbi kap genyen pou komisè Jean Ernest Muscadin ebyen sa pèp la tap chache a yo kòmanse jwenn li atò antouka bagay yo anpil pòtoprens deja pòt tranble gen nèg ki kòmanse ap achte ti pave ejenik ebyen pou yo kapab fè bezwen yo paske. Ebyen e mouvman sila li lanse, mouvman li sila li kòmanse nan moman sila menm nap pale la ou pa mande eleman de fòmasyon mezanmi depiw la e wach manman revolisyon Guy Philippe ap pwone a nou gen son nou gen imaj ann al tande pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila bagay yo vrèman grav anndan peyi dayiti ann pati ansanm pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon jounalis nou deja la nou pral tande. bon jan nouvèl, bon jan eleman de fòmasyon sou vwa pèp Ayiti. Bagay yo anpil, ann al tande pou plis detay paske revolisyon pèp la deja ebyen e pwal lanse la, ann al tande Guy Philippe ebyen nan emisyon sila. Premye janvye 2026, liberasyon pou gran Sid peyi a. E m kòmanse wè rezon ki koz nèg yo panike a. Deja kote m ap pale avè w la, kòmanse gen pwoblèm tikè nan avyon ki ap fè vòl soti Miami Florida pou ateri nan vil Dèkay. Sa vle di kisa? Ou santi dyaspora ayisyèn nan li swaf lapè nan peyi a. Ou santi dyaspora ayisyèn nan l ap soufri nan nanm ni, l ap soufri anndan l. paske yo te reve wè peyi yo. Ou santi dyaspora ayisyèn nan pa kapab rete deyò ankò. Ou santi moun yo anvi al mache, al nan plaj nan peyi yo. Ou santi moun yo anvi wè Ayisyen ap souri andedan peyi a. Anpil, anpil moun. Achte tikè pou rantre nan peyi Dayiti pou fèt fen dane a e nan Sid peyi an sitou. Paske moun yo tande ke Gran Sid lan pran dispozisyon pou ke li òganize youn nan pi gwo mouvman anndan peyi a, alò nan Gran Sid peyi an, pou ke definitivman pou yo detache yo de la Repiblik de Pòwoprens. Sa vle di ke. Pa gen wout pa bwa, pa gen pase pa kat chemen, moun gran sid yo jwenn sipò la dyaspora ayisyèn e yo jwenn sipò lòt depatman yo. Enben panik lan kòmanse nan pòtoprens lan, mesye yo tèlman santi bagay la chofe, Kisa ke yo deside fè? Enben yo deside pou ke yo mete yon kalandriye elektoral deyò. Men kote bagay la di a. Men kote bagay la kòmanse frajil la. Men kote bagay la yon ti jan konplike pou mesye yo. Enben kite m di ou frè m avèk sè m kap tande nou, kap gade nou la a, pa gen wout pa bwa. Jan granmoun nan peyi m toujou di l, sa w fè se li ou wè. Mesye yo mache ap mache. Paske yo estime ke pèp la pap fè bak sou desizyon an, enben sèl mwayen pou yo panse ke yo ka detoune atansyon nou, se vini avèk yon dosye eleksyon sou nou la. Sa vle di ke lè yo vini avèk dosye eleksyon malatchong yo an, konsa ou menm ou pral plede pale de li, ou pral kenbe l nan aktyalite w, wap sispann fokis sou libe preparasyon pou liberasyon gran Sid lan, Enben, lè sa a, sa nèg yo vle fè an, l ap pase. Peyi an nou bezwen eleksyon, men se pa nan kondisyon sa. Nou bezwen eleksyon nan peyi a. Nou bezwen chanje pèsonèl yo. Okey? Nou bezwen chanje pèsonèl yo. Okey? Men e pa moun sa yo. Pa ka gon gwoup moun ki deside yo p ap bay pouvwa, kounye a yo kite al fè eleksyon pou yo renouvle tèt yo atravè yon eleksyon koken malatchong. Kòm tou! Jan kontèks la ye a, pa gen moun k ap aksepte ke mesye sa yo vòlè eleksyon tou, e se la l di a wi, men pa konsekan, ou pa ka fè eleksyon san depatman Lwès. Ou pa ka fè eleksyon san Latibonit. Gade sa k ap pase nan Latibonit la a, epi pou nèg di m w ap mete kalandriye elektoral deyò. Pi gwo pwoblèm nèg yo ankò, pandan nèg yo ap pale de. eleksyon an men sak ba yo kè sote a pèp senmak la pran lari tande sa yap repete e ke bandi mete deyò lakay yo nan pon sonde nan depatman nan ba latibonit lan moun yo pran lari nan vil senmak moun yo di mete komisè miskaden sou pouvwa mete miskaden nan tèt peyi a. Sa vle di nenpòt ki jan nèg sa yo kap fè koken politik nan peyi a kenbe Ayiti nan kòlèt nan yon ti kwen yo kwè se kwen nan Petyonvil lan yo kenbe tout peyi a an otaj lan nenpòt ki jan kafe nèg sa yo ap koule ama. E pi gade nèg yo kite pèp la vin fache pase gon nivo nou nève pèp la bagay la ap vin di pou nou nou gon nivo nap fè vyolans sou pèp la tout sòt de vyolans bagay la ka vin pi konplike pou nou jodi a m wè ke Dyaspora Ayisyèn nan anonse ke l ap tounen lakay, mwen nèg yo deside pou yo deplwaye kontenjan nan gran Sid peyi a. Kontenjan ki sa? Gen moun ki pale de mèsenè, gen moun ki pale de polisye. Eske gran Sid gen pwoblèm sekirite? Gran Sid pa gen pwoblèm sekirite. E m ap tou pwofite voye mesaj lan bay mesye yo. Mesye m ap di nou byen. Diaspora Haitian ap rantre nan gran sud la. Gen de gwo kalite zam yo pa bezwen wè. Nou pa bezwen mercenaire nan gran soud, nan gran sud la. Paske nou pa gen gang nan gran sud nou menm. Nou pa bezwen mercenaire ki pou vin lage drone nan sud. Paske nou pa gen gang nan sud. Kite mercenaire nou an nan Port-au-Prince lan, manje mercenaire, manje bwè avè yo. Nan sud la nou pa gen volo. Nou pa gen gang ki kenbe gwo zam nan men. Nan sud la nou gen komisè Muscadin. Nan sud la nou gen de polisye. Nou gen sekirite ase. nan sid peyi a. Ok? Nou gen sekirite a ase nan sid peyi a. Nou pa bezwen nèk vin lòt bò a avèk etranje. Vye etranje kagoule avèk vye dwòn dal vin lage dwòn sou tèt peyizan, sou tèt ti bebe lòt bò a. Menm sa nou fè nan Simon Pele a, nou gen lè panse ke n ap ka vin fè l nan sid peyi a. Pa gen moun k ap pran l. E m swete ke moun nan gran sid rete mobilize. Rete mobilize, paske objektif lan, n ap atenn li, e se li nèg yo pè. Nèg yo santi ke nou onnepeupli detèmine. Nèg yo wè ke desizyon ke nou pran an, l ap di pou yo. E nou mande nèg yo chita. Nou di yo ann chita pale pou nou sove peyi a, men yo pa deside chita pale. Yo menm se Leta yo wè pou y al pran lajan an, se vòlè yo wè pou y al vòlò. Men ou menm ki genyen vizyon peyi, ou menm ki genyen de pwojè a, yo p ap chita avè ou antanke pèp. ki anvi sot nan sot nan sak kout ou volan ou menm kap mande lapè yo pa vle chita avèw men pa konsekan yap chita avèk vòlè kriminèl pou kontinye kenbe leta an otaj pou yo kontinye vòlè kòb peyi a jodia map di nou li nou dwe asime responsablite nou antanke pèp nou dwe asime responsablite nou antanke pèp paske sak gen la li pa piti dyaspora pare moun yo deja pre fè anpil tikè E anpil biyè davyon pou yo rantre nan peyi an sof sa moun yo plenyen, moun yo dim Bèto biyè davyon an chè anpil anpil anpil li chè anpil e fòk nou pale sou sa pou ke li Aryan yo ta o mwen bese pri tikè yo paske mesye dam yon moun pa kapab ap soti la Miami e pi pou moun sa ap peye òvè mil dola ameriken ok pou l ap peye òvè mil dola ameriken li pa posib. pou moun ap peye over mil twa san konbyen dola ameriken pou l ale okap ayisyen li pa li son krim ke sa ye mesye dam gen moun ki pale de yo pale de mil senk san dola pou yon bon tikè twa mil dola ameriken ale retou oh mesye anbe nan fin avèk pèp la nèt mesye sa se detwi nan detwi peyi a nèt mesye pou nou di m konsa ke nou pran twa mil dola ameriken nan mou ayisyen pou l soti Miami pou l al Okay, pou l soti Okay pou l tounen Miami? Nou gen kè n ap pran kòb sa vre mesye? Yon biyè davyon 1500 dola ameriken? Pandan ke menm, menm Ayisyen sa si l vle pran, si l, si l vle pran yon avyon pou l ale Repiblik Dominikèn, l ap koute l anviwon 200 dola oubyen 220 dola ameriken pou biyè sa. L ap nèke pran yon taksi al depoze l sou fwontyè lan pou 100 dola ameriken. Ok yon fout yon machin yon taxi ap pranl sou sou e la santiago lap pral depoze pou 100 a 150 dola ameriken e daabong lèl rive daabong li ka pran yon machin nan ke depozel okap ayisyen vwayaj sa pap menm koute moun nan 600 dola ameriken menm pandan se tan poul pran yon biyè davyon sèlman. Ah mesye, nou gen rezon nap fè la Dominikani e pran plezil sou nou an monchè. Nou gen rezon nap fè Dominikani kale kòl sou nou an monchè, se nou kap fè sa. Paske nou mechan mesye, nou pa serye mèt la. An se konsa, se konsa nou deside maltrete yon pèp. Enben pèp ayisyen, pandan ke nou anonse e revolisyon nan gran sid, liberasyon pou le gran sid, se nan moman m tande responsab l'OEA a debake nan peyi d'Ayiti pou l vin pale de eleksyon toujou. Eleksyon gon mache prese la a, gon mache prese pou eleksyon. Bon, 1, Nou ka bat tout nan eleksyon, 2, Nap separe peyi a sou yo pou n libere Ayiti, 3, Yo pap ka kenbe pouvwa avi 4 nenpòt kijan fòk nèg yo rann kont. Wè bagay la. Eleksyon nap ka bat yo paske yo pa gen moun pèp la kwè nan nou se nou nenpòt kijan pouvwa nan men nou. Ke nèg yo aksepte pou yo met tèt yo ansanm pou nou libere peyi a ansanm pouvwa ap nan men nou ke nèg yo aksepte ke yo ap fòse fè eleksyon yo nou pral prann nan men yo Ke nèg yo nenpòt jan yo fèl la nap pranl paske pouvwa nèg yo paka gen pouvwa ankò pèp la pa fè yo konfyans e se sa ki enpòtan e anplis de sa tou yo paka fè eleksyon yo pa gen kredibilite yo pa enspire nou konfyans nou paka fè yo konfyans pou nou fè eleksyon sinon son gwo chita pale yon gwo wonmble pou nou antann nou pou nou di men kijan nap definil e ke jisteman tèl dat tèl dat nap fè eleksyon lè sa nap konnen tout moun òganize yo pou nou fè eleksyon epi nou pral pranl. Paske se nou k gen moun. M konnen sa ap fè yo panike. Sa ap fè yo panike. Kòmandan Guy Philippe, pa rete bwa kwaze non. Kòmandan Guy Philippe fè yon entèvansyon la a, ke anpil moun ap voye pou nou. Kòmandan Guy Philippe ta va genlè pote plent wi. O! Kòmandan Guy Philippe pote plent pou anbasadè ameriken an wi. Ke yo estime ke E anbasadè lan gon liy ke lap franchi e anbasadè lan depase limit li misye genlè pa nan kad atribisyon li pa rete nan kad atribisyon li misye pa misye travèse limit yo misye entèvansyon misye fason misye ap pale avèk nèg yo sou whatsapp fò ta di se andre michel kap pale avèk nènèl kasi enhen fò ta di se majori michel kap pale avèk andre michel moun sa mezillan se se de moun ki gidwa dakò politikman konsa tou yo gidwa pa dakò politikman tou e se de bagay tèt chaje ok e. se konsa anpil bagay ap fèt la ok e ok se se sa e map di nou sa jisteman mache prese a kòmanse mase prese mache prese a vreman kòmanse e nan peyi dayiti depi lè nou lanse nou lanse vreman liberasyon pou le gran sid ebe gon panik total e sitou nèg arab la debake nan sid peyi a yè e panik ankò yn fwa. E panik pap di nou sa panik total. An nou tande ankò yn fwa entèvansyon Arab lan paske nou pral travèse yon lòt chapit ki ekstrèmeman enpòtan nan sa ki gen pou wè avèk mobilizasyon pou le gran Sid pou fen dane a ki pral ba nou jisteman yon libète pou le gran Sid apati de premye janvye kap vini la. Pèp Ayisyen rete mobilize e map mande nou pataje emisyon yo kòmante, like epi abòne si ke nou poko abòne paske nou di mesye yo sa. Nou prè pou n chita pale avèk tout Ayisyen, men fò w konsyan ke Ayiti pa ka kontinye nan eta sa a. Fò w admèt ke ou p ap kapab kenbe peyi a nan gòj konsa nan Pòtoprens lan. Se paske nou jwenn Pòtoprens la, alò pwovens ap voye kòb yo ba nou Pòtoprens, ki koz nou kenbe Ayiti an otaj la. Men si Okay, si Grandans, si depatman Nip, depatman Sidès, Ti Gwaf, Gran Gwaf, ki se rejyon dè palm, yon pati nan rejyon dè palm lan, oubyen rejyon dè palm, si yo di yo p ap voye yon dola Pòtoprens, Pòtoprens ap kòmanse reflechi. Si gran nò di ke yo pap voye yon dola pòtoprens, pòtoprens ap kòmanse reflechi. Se paske nèg yo jwenn moun kap voye lajan ba yo pòtoprens ki koz wap wè se sèl la yo chita yo fè tout kalite politik yo epi yo di yap dirije peyi a. Sak sa yo bay peyi a regle pou yo anyen men yap bwote kòb peyi a nan pòtoprens lan. Defèt nap separe peyi a sou yo poun ka jwenn stabilite nan tout peyi a. An al tande Arab la tou dabò.
Jodi a premye desanm, nou salye laprès, la a nou ateri Okay. Lè nou di n ateri Okay premye desanm 2025 lan, nou konnen Arab lè nou vin Okay, s on travay espesyalman n vin fè. Paske jodi a nou wè moun gran Sid kanpe yon flanbo mobilizasyon, yo vle libere tèt yo. Min kore moun gran Sid. Apati de Leyogàn, Tigwav, Petigwav, rive nan Grandans, Sidès, m vin kore moun Gransid pou yo pran libète yo. E lè m di y ap pran libète yo, y ap pran libète yo seryezman! E yo gen lidè yo deja. Tout moun konnen se Miskaden, se Gi Filip pèp la chwazi. Men kòm etandone se afè pa yo y ap regle, Kòm etan done se pa politik k ap fèt, kòm etan done sa k ap fèt la a se kidnapin pwograme, pèp Gransid la di yo p ap kite yo pwograme yo ankò, yo pral endepandan. Men drapo Papa Nasyon an, drapo Desalin nan, nou pral montre Gransid la yon gouvènè, yon vis gouvènè, Ou gouvène gran sid la. Si malere a gon sak chabon l pa ka al vann li Pòtoprens. Li gon rejim bannann, li pa ka pote l Pòtoprens. Li gon lo patat, li pa ka pote l Pòtoprens. Li gon lo lam veritab, li pa ka al vann li Pòtoprens. Sa n pèdi Pòtoprens? Vwala, se te nèg arab lan jisteman e ki te fè entèvansyon sa a e nan sid peyi an yè. E avèk pandan ke Arab la te debake nan Sid peyi an. Nou ret kwè ke entèvansyon Arab lan merite onore. E mwen menm toujou di nou sa. E Maslèm Itil, misye son nèg ki gen lanmou pou Ayiti. E misye gen lanmou pou Ayiti, ou wè sakrifis misye ap fè, soti Wanament pou rantre nan Okay. E se avèk lajan nan pòch li, sakrifis ke l ap fè antanke jèn gason. Sa vle di ke jwenn yon Ayisyen k ap sakrifye l pou Ayiti konsa, li pa fasil. E si nou te jwenn nèg kap fè politik nan peyi dayiti te gen konsyans de mal ke yo fè peyi a yo te pou yo te pran konsyans jisteman yo te aji tankou arab ap aji an mwen garanti ou nou patap gen tout ayisyen sa yo kap pran imilyasyon lakay vwazen ok nou tap nou patap gen tout ayisyen sa yo kap kap viv sitiyasyon difisil nan seri de lòt peyi ok yo tap ka viv lakay yo. Ok sa vle di li trè enpòtan jodi an sak fè yon ayisyen al an dominikani paske lakay li pa bon sak fè imigrasyon dominiken kapab arete l e depòte l paske lakay li pa bon e kiyès ki responsab eske se la dominikani non se ayisyen ki responsab paske se ayisyen k fè ayisyen pa ka viv nan peyi a enben nou antanke ayisyen nou pran desizyon nou di n ap kolabore avèk chak grenn ayisyen ki kapab ki gen volonte ki renmen peyi an pou ke nou met tèt nou ansanm pou nou sove peyi a nou kwè ke desizyon pou ke Le grand sud pran desizyon pou ke l pa voye yon dola Pòtoprens ditou ditou paske se kòb nèg yo jwenn Pòtoprens ki koz ou wè yo kapab kenbe tout peyi an otaj enben jodi a nou di n ap pran dispoizisyon dezobeyisans sivil e liberasyon pou gran sud a pati de premye janvye pou ke nèg Pòtoprens konnen ke nou pa depann de yo lè sa nou gen pò nan sud nou gen ayewopò nan sud nou gen dwàn nan sud sa vle di ke nou gen tout bagay yo nèt ankò nou pa ka pranmase lajan nan gran sud peyi an pou n voye bay Andre Michel Nenel Cassy Majorie Michel Riche. Sak fè nèg yo ap ouvè kò pòtoprens? Yo pa bannou regle anyen pou yo, epi nap ramase kòb an pwovens voye ba yo. On malere, malerèz paka dedan on machin, li pa posib. Nou gen Masten Mitin an ansanm avè nou pou 2 minit, kòm li an toune nan gran sid peyi an, e toune mobilizasyon, preparasyon mobilizasyon pou liberasyon gran sid lan premye janvye kap vin la a. An nou fè ti pale ansanm avèk Masten. Masten kòman nou ye? Son plezi pou n gen w.
Mwen salye w Bertho, mwen salye chak grenn oditè, oditris kap koute nou sou Info Bertho e mwen fè yon ti rekile kote m ye a pou m ka jwenn yon ti sinyal yon fason pou nou ka fè ti bat bouch sa Bertho s on konba ki pa osi fasil lè yon jèn gason kite yon depatman pou l antre nan yon lòt depatman. pou vin pote yon dyalòg ke pèp la te deja chwazi, se pa mwen k vin avè l, se pèp la te deja note l, se pèp la te deja ap goumen pou li, kòm etan done mwen menm vwa m rive pi lwen, mwen pote solidarite m ba yo. Bertho, pandan m ap pale avèk ou la, yè e prèske 8 è di swa m ap met manje nan bouch mwen, sa t fè sa? tèlman ekip ki te kòdone avèk mwen yo, pou te di ou, y ap rankontre avèk mwen tèl lè, tèl lè, sa m ba l randevou a inè, sa m ba l randevou a dezè, sa m ba l randevou a twazè, sa m ba l randevou a katrè, m vin pa gen tan pou m met yon kiyè manje nan bouch mwen, e vwala ke m gen yon grip la ki ale avèk gou bouch mwen bèto. Men pa kont. E nap fè efò kanmenm pase nou te gentan angaje n pou batay la. Se sa k fè ou wè bridsoukou m oblije fè tikè 600 dola pou m antre nan Gran Sid pou m vin pote mesaj la, pou m vin pote solidarite. Yèreswa nou te gen avèk yon pakèt vodouyizan, yon pakèt vodouyizan ki kanpe, ki di ke yo menm tout sa yo kapab pote kòm sipò y ap pote l pou Gran Sid la. kapab gen pwòp gouvènè l, paske lè w gade pou wè nou gen pò, nou gen ayopò, e non sèlman sa tou, yo pa benefisye anyen nan men gang Pòtoprens yo ki se nèg a vès yo, yo pa benefisye anyen, lè m di yo pa benefisye anyen, se bwote lajan komin yo, bwote lajan depatman yo, al anrichi Gérald Gilles, al anrichi Berthilet, al anrichi Smith Augustin, al anrichi tout. Oligak nan Pòtoprens lan. Tandike, si malere, malerèz la, li gen yon rejim bannann ki pare, li te ka vann li pou l peye yon mwa lekòl pou pitit li. Ou konprann? Se gen de twa rejim bannann, de twa douzèn nanm veritab lab, veritab rete atè, yo te ka vann li pou yo pou yo achte yon sak diri oswa yon lòt bagay. Bon, m pral m pral montre nou yon seri de bagay la talè, Bertho. Bertho, m pa pral di moun ki kote m ye egzakteman, talè m pral montre nou yon seri de bagay, kijan peyizan yo, yo di w ke Pòtoprens te bon pou yo nan yon sans, paske tout sa yo te genyen kòm pwodui lakay yo, yo te konn yo te konn al vann li Pòtoprens, kounye a pa gen papyès, pa gen papyès. Se kapital peyi an, se kapital ekonomik peyi an, se kapital politik peyi an. Lavil de Pòtoprens pa t ap janm pa bon pou peyizan. Sa vle di ke lè nèg yo koupe Pòtoprens jan yo koupe l la depi Matisan, pou yo mete moun Leyogàn deyò, Mete moun Tigwav deyò, mete moun Grangwav deyò, mete moun nan Nip, moun Jakmèl, moun Grandans, moun nan Sid deyò, s on krim ke yo fè la peyizanri ayisyèn. Moun yo pa gen lavi mèt la. A men pandan m ap pale avèk ou la, n ap kontinye rankontre moun yo, e se si m ap di frè m ak sè mwen yo Bèto, batay la lou anpil. Deplasman w, ou bezwen jounalis avèk ou ki pou fè deplasman. Jounalis sa ou p ap peye l men nèg la si l gen vye machin li l lage l nan kòtèj ou, Ou ka mete gaz pou li ou konprann, ou ka mete gaz pou li e gon pakèt bagay. Wi, yon seri de nèg ki kanpe avèk nou la, ou konprann, ki kanpe avèk nou la, ki nan Narayanach pou batay la fèt, men ou pa kapab gade ou fè jounen avèk yon nèg la, se yon sachè dlo l ap bwè, se nan pòch li pou l ale kòb pou l bwè l. Hein? Jan de batay sa yo, yo riske lè nèg la ap rankontre a yon seri de baz avan, li pa konn ak kiyès li pral rankontre, ke de pou dil an avan an avan, fòk a ede moun nan, nan bwè l, nan manje l, nan gaz, nan machin li, tout sa yo Bertho. E m ap gade pou m wè tout moun yo, ou m pa prèske mande bagay sa yo sou rezo a, paske moun yo plenyen, yo gen pwoblèm e yo gen pwoblèm vre. Yo gen problem vre, se sak fè kounya lè map fè live m oblije paka pale a moun yo, m paka di moun yo men sa map men sa map bezwen, men kilè map deplase men kilè map wi men kilè map deplase paske jan batay la vin ye la li sansib anpil li sansib anpil Bertho li sansib anpil wi li sansib anpil se poutèt sa m oblije map mande moun de bòn volonte Sak ka sipòtem sipòte mwen paske m vin rive yon moman e fòm rankontre a moun grand sud moun nan nip moun nan grandans e fòm ale jakmèl anvan m antre fòm gentan ale fon kout pye jakmèl menm si son sèl jou fòm antre jakmèl ou konprann kredi tout sipò sa yo mete gaz nan kòtèj pou nap deplase fòk se nou k pou edem. Edem fè travay la pase travay la se pou peyi a lap bon e depi gran sid fin fèl gran gran nò pral fèl gran nò pral dèyè fèl bèto yap fèl mwen mwen di ke batay la pa fiti senmak leve maten lap mande miskaden senmak di mete miskaden nan tèt peyi an senmak leve la pwan sonde pwan sonde moun yo nan lari eske sa yo wè arab ap fè a eske se mesaj yo wè arab ap pote a yo pa vle dòmi deyò yo menm mesaj yo wè arab ap pote a moun nan nò pata bezwen miskaden dirije yo. Moun nan nan tap kontan miskaden Guy Philippe dirije yo se 2 moun pèp la chwazi miskaden Guy Philippe vle di tout sa nap fè nou menm nou pote solidarite bay pèp la men nou menm ki vle chanjman an tout bon ki lwen ki paka vin nan lagè men voye manchèt nou nan lagè son sachè dlo ki manchèt ou Ehe yon sachè dlo petèt se ti gaz ou ka met nan machin nèg la edel mete gaz nan machin pase kòtèj la lè ou fin fè lokasyon an Bertho fòw foul machin nan jan yo mande w li a jan yo te ba ou l la wi jan yo te ba ou l foul la e konsa pou remèt li wi si gon sèvis ki merite fèt fòw fè l wi e poutèt sa yo fè w fè depo wi vle di deplasman yo pa di goud vwala ke m deplase la m pa gen yon moun ki di Arab men di goud men senk goud y ap sipòte w nan deplasman w men. Kòm etan done ke son bagay brik sou kou, m pa kondane yo, men pandan m ap di w sa tou Bèto, moun yo fòk yo mete volonte yo bò kote m pou yo ede m fè travay la. Deplasman m pa t gen yon tou m ap fouye men pran pou m ap achte tikè 600 dola ameriken. M pa t gen yon tou pou m pou m pou m pou m di manje, bwè, lokasyon machin tout bagay. M ka pa mande men pa mande a se pa paske nou pa gen bezwen. Ou konprann e pa paske nou pa gen bezwen, wi nou gen bezwen. E se si lè m fin rive la, yon kanpay drapo tou. Mwen fè moun yo pwomès Bèto, m ap voye yon douzèn drapo nan chak baz, drapo nwa e wouj. M ap voye yon douzèn drapo nwa e wouj nan chak baz. E pwofesè Viktò ki vann yo 120 dola, madanm li rele m yè, li obsève m kareman, li fè m konnen o fò m te rele pwofesè a avan m te afiche drapo a e si pwofesè a voye manda ban mwen. Drapo Desalin nan wi! Rete. Drapo Desalin nan wi, madan pwofesè Viktò di. Pou mande otorizasyon, pou ki sa di otorizasyon la? Wi paske se li ki te vini amwa a rim, mwen tande yon pakèt bagay amwa a rim, yon pakèt bagay l ap rale. M di si w kite m pran radyo pou ou, m ap dekale w a tout ma ou wi. O wi fòk ou konnen byen. Nou pa bezwen fè sa, sof ke.
Non li pa ka di fòk se li k pou ban m otorizasyon drapo papa nasyon an, drapo lyon lyòn nan se papa nasyon an ki te ba nou l. Konprann? Nan jou k ap vini la yo, nou pral pale de drapo. M pa konnen si e pa pwofesè Viktò, se lan jan ke li fè negosyasyon avèk nou tou bèt tou. Paske drapo a pa kab vann 120 dola ameriken. Non, drapo sa, franchman. Twòp lajan mezanmi. Alò, e, bon, m gen lenpresyon drapo. Tandis ke gen moun ki yo Etazini ki di m ke l achte yo 20 dola. E drapo pa vann pi chè. 120 dola ameriken pwofesè Viktò fè l. M ka konprann y ap mobilize pèp la pou tounen nan, nan, nan, nan, nan. Nan vrèman orijinalite drapo nou men drapo a vann twò chè mezanmi yon douzèn drapo moun ka achte 120 dola 120 dola se pri yon douzèn gwo drapo yon douzèn gwo drapo t dwe vann 120 dola pou n ka distribiye avèk moun yo e depi ozetazini si nou jwenn li nan bon pri meyè depi ozetazini n ap fè achte l voye ba nou n ap fè achte l voye ba nou nou pa dwe achte douzèn drapo a plis ke 150 dola ameriken non. Gwo drapo a pou lap flote sou tèt kay tout moun nan tout kafou. Se sa nap goumen. Antre nou antre la nan Nòdès, se sa nou pral pwone pou moun yo ede nou avèk drapo a. Men Bèto, si gen frè ak sè nou yo ki ta vle ede nou tou, fò yo rele nou nan plis 509 la Bèto, sak ka ede nou avèk ti gaz, sak ka ede nou a manje, a dòmi, otèl, jan yo ka ede nou Bèto, paske deplasman nou koute, tikè chè.
Fin bay nimewo a dabò, ou di plis 509 sèlman.

Lèm fè tcheke la, moun yo gentan preske paka jwenn tikè wi, tèlman moun yo book tikè pou pou okay la pou fen dane a wi, paske moun yo di premye janvye liye wi. Èske ou konprann? Premye janvye liye tonton. Men tikè a twò chè Arab, moun yo dim se mil, se preske 2000 dola ameriken yon sèl bon tikè wi, ale retou soti Miami pou desann okay, li preske vini 4000 dola wi Arab, son krim wi mèt la. Anben ke yo fè transbòde pase nou konn ki konplo kap fèt se pou yo pa vini se pou yo pa vini nan libète peyi a se pou yo pa vini nan revolisyon premye janvye a men pèp la mobilize yo pap ka bare dyaspora yo pap ka bare pèp la se kalòt marasa sa yo pran bèto e pa ti kalòt marasa yo pran se pou tèt sa nou di yo Mobilize, ou pa ka vin nan lagè voye epe w nan lagè, voye manchèt ou nan lagè, voye sachè dlo w nan lagè, voye tout sa w genyen, voye ti gaz ou nan lagè, pase batay la se pou ou l ye, batay la pa pou lòt moun, se pou nou batay la ye, libète ou lanmò a se nou k ap fè l.
Se nou k ap fè l. Jisteman, e fòk nou gonfle ponyèt nou paske nan faz ke n twouve n nan pa gen tete lang e m kwè ke moun nan Gran Sid yo prepare yo deja, nou menm pa bò kote pa nou. Nou sipoze kontinye miltipliye kontak yo, ok, fò lidè yo natirèlman, fò yo pale nan nivo pou yo pale, ok, sa pou yo lanse pou yo lanse l, e mwen menm pèsonèlman m pale ansanm avèk Komandè Guy Philippe, m poko pale. Mesye dam la sosyete, batay la pran lòt faz, ebyen Guy Philippe Voye enfòmasyon sa ba nou, nou pral fè nou tande kisa bagay la ye, nou pral tande efektivman kisa k genyen e nan kesyon revolisyon sa. Pa bliye, revolisyon an se revolisyon pèp la li ye, se revolisyon popilasyon ki nan kan yo, popilasyon deplase yo, se revolisyon dyaspora a tou, se revolisyon tout moun ki an pwovens yo medam mesye. Ebyen batay la kare fwa sa e pa gen wout pa bwa. E Guy Philippe, misye li soti nan silans li, ebyen li pale, li eksplike finalman e strateji batay la, kote l ap kòmanse, kote l ap fini, kòman e batay la ap fèt, ebyen nou pote enfòmasyon pou medam mesye, pran ti chèz ba w, vin tande kisa bagay la ye. Nan moman nap pale la, ebyen Guy Philippe misye li toujou twouve li di kote de Pestel e nan zòn Grandans jan ke nou konnen la se moun Pestel misye ye. Ebyen misye ap eksplike ebyen ke fò de tantativ kap fèt pou ke yo asasine l depi byen de tan ke anpil nan moun nan popilasyon pa janm konnen ebyen kisa misye ap andire e de manyè pèsonèl lakay li ebyen nan lakou Pestel nan lakou peyi Dayiti. Guy Philippe zanmi entènot misye. Ebyen gen plizyè dwon e depi avan yè ki ap sinyale ki ap vole e ki ap swivi tout tèt kay misye. Nou pa konnen eske e se pou kontwole misye e deplasman li eske se pou touye l tou n pa konnen men n kapab konstate sa vreman ebyen e e misye pale sou sa avèk plizyè moun e kote ke gen plizyè dwon ki yo menm ap E vole sou tèt kay misye, ebyen misye Norman ap pale la, daprè li menm ebyen li pa ditou an sekirite paske yap kontwole deplasman Guy Philippe o nivo de Pestel. Men nou menm nap di ke e Guy Philippe nap di misye sa, e pa okipe nèg yo, se pou fèl pè, se pou e ralantil e soukous revolisyon. Pa bliye depi wap fonksyone, wap fè bagay, wap regle bagay pou pa regle bagay pèp, wap pale e pou pèp wap toujou jwenn ebyen dè atak ki ap fèt dirèk ou endirèkteman. Donk se konsa sa ye donk Guy Philippe ebyen nap mande pou ke misye li fè anpil pridans epi kenbe vijilans li fas avèk ebyen tan de menas tan de tantativ ki ap fèt pou ke yo ta asasine misye e nan zòn bò lakay li malgre nou konnen misye trè pridan paske son ansyen militè misye ye son ansyen merines e son nèg tou ki pran anpil fòmasyon tou malgre nou konnen misye son nèg ki trè ki trè pridan. ki trè pridan e ki trè pridan e n avèk lavi li men n ap toujou mande misye pou ke li fè anpil vijilans anpil e kontinye kenbe pridans li ebyen fas avèk menas pouvwa sa paske se yon pouvwa kriminèl ki la tout moun konn sa ok se yon pouvwa kriminèl ki la se yon pouvwa malfektè patantèk la paske a tou moman depi misye pa fè pridans ebyen li kapab pèdi lavi l ebyen griyèvman ebyen nou ap di sa jodi a la ebyen nou pa kwè se yon nouvèl li pou pèsòn. Ok neg yo yo menm yo bezwen asasine ansyen senatè Guy Philippe ok neg yo bezwen manje Guy Philippe a tout fos yo sa ki enposib pou yo paske nou konnen Guy Philippe la bon timoun li ye tou li menm misye konprann jwet la donk an Haiti nou pale de revolisyon ni Etats Unis la France ni Canada Ni e nèg nan politik an Ayiti yo pa vle wè w. Paske yo pa vle revolisyon fèt. Fòk peyi a rete jan l ye a avèk tout sistèm peze souse a, avèk tout sistèm kote ke nèg ap vòlè, e nèg, pil nèg kowonpi anndan leta ap vòlè bagay sa yo. Donk, mesye yo bezwen pou peyi a rete konsa pou ke menm yo toujou ap piye, toujou ap vòlè, toujou ap fè yon seri de bagay. Donk li pa, li pa, li pa yon sekrè pou pèsòn. Donk jodi a la nou menm, nou kanpe e d'une seule voix pou ke nou e e e pale avèk popilasyon an, pou ke nou di jenès la e byen yo pa gen lòt.